N ap di yon gwo bonjou oubyen yon gwo bonswa, tou depan de lè n ap koute m nan jodi an. Ebyen, n ap fè yon ti pase nan pwen ke nou genyen pou nou pale. N ap pale de kalandriye elektoral la. N ap pale tou de, n ap pale ankò de sak te pase nan yè Ozetazini an. Ebyen, n ap demare tou dabò avèk kalandriye elektoral la. Nou wè kalandriye elektoral la, li vrèman vas, n ap ban nou yon ti bagay ladan l, men nou p ap ba ou an grand pati ladan l, n ap ba ou yon ti bagay ladan l. Nou konnen le 25 avril pwochen pral gen yon referandòm. pou zafè konstitisyon an. Nou konnen gen yon nouvo konstitisyon ki tap pwone, ebyen konstitisyon an preske prè, enben nan konstitisyon sa a m swete ke dyaspora pral antre ladan l, pèp la pral enkli tou, tout moun an jeneral pral fè pati de konstitisyon sa a ki va yon bon konstitisyon ki pou pèmèt ke pèp la va jwenn avantaj pa l tou ladan l. Ebyen nou wè, le 19 septanm 2021 pral gen Eleksyon pou pre lejislatif avèk prezidansyèl. Ebyen nou wè ankò le 21 novembre, yo wèl fè pou municipalite yo tou, avèk tout biwo lokal yo. Ebyen, nou gade le 21 et le 21 et 17 décembre. 2021 a 22 janvye se yo pral bal rezilta 17 desanm 2021 a 22 janvye se rezilta eleksyon y ap bay kòm nou di nou pa bliye referandòm nan se le 25 avril 2021 19 septanm 2021 se premye tou ki pral gen nan eleksyon lejislativ avèk prezidansyèl kòm te di nou davans ou preyalab enben se tout sa k pral genyen ou lye e 22 janvye se rezilta definitif. 22 janvye se va rezilta definitif. Ebyen kalandriye elektoral sa e te pibliye le 7 janvye. Se le 7 janvye ou te pibliye l. Se 7 janvye a li te pibliye kalandriye elektoral sa. M ban nou ti kal ladan men m pa ban nou tout an gran pati. Ebyen nou wè, si nou ta vle pale nou wè nan zafè nan zafè e konkonstitisyon sa, Sanbletil pap gen zafè senatè ankò. Pase se yon twòp gaspiyay. Yo pweva se twòp gaspiyay. An plis de sa ankò, lè pou yo vote yon premye minis, lè pou yo vote yon premye minis, toujou gen pwoblèm. Toujou se kòb ki bag ki bay pou moun yo kap vote premye minis. Yo pa vle l. Yo pa vle sa, yo pa vle sa. Men m swete fwa sa, ke tout bagay yo va chanje. Paske nou wè pap gen afè de premye minis ankò. Lè prezidan ap monte, l ap monte ak yon vis prezidan tankou yo fèt nan anpil nan lòt kote yo. Etazini se yon vis prezidan, li tou monte avèk vis prezidan, li pa bezwen moun ki pou al vote. N ap gade nan peyi nou Ayiti, pou yo vote yon vis prezidan oubyen yon premye minis. On premye minis on dirè, se anpil kòb ki pou depanse. E malgre anpil kòb ap depanse, yo pa menm vle vote l menm. Men nou ta swete sa sispann. Depi prezidan ap monte, li monte li tou monte avèk kabinè l, premye minis li, li monte avèk prezi e vis prezidan l, pa gen afè premye minis. E chanm depite a menm m ta swete, depite k ap vini an fòk se yo ta depite konsekan ki ka regle zafè on pèp. Si pa egzanp ou vini pou on pou ou vini pou on pèp souveren, Fò w bay pèp la randman, fò w bay pèp la satisfaksyon de pou sa l vle li mete w, li eli w la. Paske n ap gade moun yo, lè yo eli, yo pa fè anyen ankò. Yo pa dwe anyen. Mwen ta renmen sa, sa sispann. Pou tout moun, lè w eli, fò w ta rete lakay ou pou w ap travay, pou pèp la wè w ap travay vrèman, pou w pote chanjman nan kominote nou an. Paske Ayiti lè pou l chanje, li pa ka rete nan nivo sa ke li ye ankò. Nan degre sa li ye a, li pa ka rete ladann ankò. Nou dwe pase yon vitès. Pase yon vitès, sa te yon double vitès pou nou pou nou demare. Nou pa ret nan ke ya ankon. E nou gade, an pil fwa, lè nou genyen premye minis, premye minis yo, prezidan e premye minis yo, toujou gen problem. Ayiti ap chanje minis tankou, kom nou te di deja, tankou kalson. Non non non non li pa li pa bon sa pa bon se pa premye minis ki problèm peyi a premye minis pa janm problèm peyi a se problèm tèt ansanm se problèm linyon an nou an nou gade kòman nan demare ak peyi a eben si nou gade nan pase nan etazini nou wè sak tap pase yè kòm gen anpil arestasyon ki gentan fèt ou konnen lè se ayiti pa gen anyen ki ka fèt Lè w gade wè Etazini, yè yon bay pase yo gentan arete 75 moun. E y ap arete, y ap arete moun toujou. Ou wè, 75 moun gentan arete. Tandiske Ayiti, lè nèg ap fè yon seri de bagay ki pa bon, y ap voye gwo mesaj piman bouk, pa gen moun k ap arete moun. Pa janm gen yon arestasyon k fèt Ayiti. M pa konn sa k pase. M pa konn pou ki rezon k fè pa janm gen yon arestasyon k fèt Ayiti. Tandiske tout peyi, tout peyi ap fè arestasyon. Fò m ta mande pou ki rezon, ki bi, ki objektif ki pèmèt sa. M pa konnen. Eben nou wè, Etazini koni yon gwo pwoblèm. Li pa bon. Li pa bon pou vizaj Etazini antanke antanke pi gran puisans lan nan lemonn. Se li k ap dirije lemonn antye. Pou nou wè bagay sa fèt nan Etazini, eleksyon pa ka fèt. Si eleksyon pa ka fèt byen nan Etazini, gen pwoblèm, gen divizyon. Èske Etazini ka pote Nan lot peyi yo eh koman nou kal li pral pale avek lot ti peyi yo se lakay ou gen gwo bagay sa yo kap pase lè nou gade nou wè ayiti la fwa dènyè nèg yo nan palman al mete twalèt oh lord nèg yo al mete twalèt nan palman fèl santi vin avèk moun bandi vin pran plas ap kraze bagay nan palman senatè menm ap kraze tou oh dat shame Sa pa bon ditou, sa pa bon ditou. Fòk nou chanje bagay sa yo, manyè sa yo, sa yo ti mani. Sa pa ka fèt nan moman sa. Yon tan evolye konsa pou se sa nap pou se sa nap remèt. Lè nou gade nou wè Etazini, nou wè sak pase. Bay konn fèt an Ayiti mwen antre nan Etazini tou. M pa konn sa kap pase yo konnen anta ke grann pwisans. Ki ki leson li pral pote pou lòt ti peyi yo? Ki sa l pral di anta ke grann pwisans? Sa sa dwòl, sa dwòl, vizaj sa pa bon. E ankò nou wè Biden sanble ba l afè l mal tou. Men Donald Trump antan ke pèdan sanble pa dakò jis pou l pèdi vrèman. E tandis ke w pèdi, fò w asepte. Nan kous, toujou gen 2 moun. Yon ganyan, yon pèdan. Si w pèdi, fò w asepte w pèdi. Ou pa ka nan diskisyon, diskisyon. On gran peyi kon sa pa nan diskisyon, toujou nan konte bilten de vòt. Non, non, non, non, non. Sa pa dwe fèt. Ki leson pral pote pou lòt ti peyi yo? Sa son gwo, sa son gwo baf li ye pou demokrasi o Zetazini. Son gwo baf. Son kalòt jimo li ye pou Etazini. Paske y ap pwone demokrasi lakay yo. E kòman pral pwone demokrasi sa nan lòt ti peyi yo? Ayayay sa sa vrèman dwòl Antouka m ta swete pou bagay yo va ranje Paske si n ap gade Etazini ou wè Etazini pa vrèman Etazini Menm yon stimulus pou yo bay yo pa vle Tandiske ou jwenn Kanada Lafrans ap bay pèp li bon lajan pou yo peye bil yo pou yo fè sèten Etazini Depi yon le 4 jiyè, avan 4 jiyè yon kòb, yon kòb pou yo te bay, yo pa janm ka ba li. Se nan diskisyon, diskisyon. Pou yo wè ja ba yon 600 dola, pa menm gen moun ki ka jwenn li deja menm. Sa dwòl, antan ke gran peyi, grann pwisans. Sa fè wont, sa fè chen wont. E se pa sèlman kraze moun. Non, non, non, non. Chanje manyèl. Etazini, pran pye ou, chanje. Pase se grann pwisans ou ye, montre ke se grann pwisans ou ye. Ranje demokrasi a lakay ou. Paske si sa ap rive lakay ou, se yon baf l ap ye pou lòt peyi, ou pap ka di lòt peyi yo anyen, ou pa ka pale yo. Eben, nou vle fini avèk yon dènye pawòl sou Ayiti. N ap mande pou tout moun yo met ansanm. Tout moun, keseswa e, si Jovenel ap fè yon bagay ki bon, opozisyon nou ta mwen, nou ta renmen nou menm fò nou kontrekare gouvènman tou, fè bon bagay tou, jis pou yo kap, jis pou yo kap wè n ap fè yon bagay. Men si se sèlman n ap pwone fè kraze brize, Eske yo ka remèt nou pouvwa? Yo pa ka remèt nou pouvwa. Nou pa pral fè anyen si n ap kraze brize lòt peyi. Yon tandis ke yon peyi ki pa gen anyen, pa gen anyen, moun grangou, yo pa gen lajan pou yo achte anyen, pou n ap lòt peyi, pou n ap fè kraze brize. Nou pa ka dirije. Ki pwogram nou? Se pou nou bay moun ki kapab. Si nou bezwen dirije peyi a, vini pa vwa eleksyon. Depi w ili demokratikman, w ap dirije. M renmen sa. M pa kont opozisyon, ni m pa kont moun ki nan gouvènman tou. Sèl bagay, an met tèt nou ansanm pou nou travay, pou nou fè peyi a vanse. Paske gade, Sendomeng ale kite nou. Nou k t ap dirije pandan 25 an men l ale kite nou. An nou an nou mete men dan la men, men dan la pat pou nou wè kòman n a demare peyi a. Si la Franse demare avèk Meji. M pa bezwen di ki ane. E la France demare. Gen anpil peyi. Se tou lotre jou la. Gade Kore di Sid. Kore di Nò. Tou lotre jou la yo demare. Gade, sa wap gade Kore di Nò avèk King Jong Ong. Ki gen tan yon grann pwisans. Ayiti. Ou gen 217 an depi ou endepandan. Ou ta sipoze yon grann pwisans wi. Etazini ta dwe pè wi. Konnya se nou kap fè kap fè bak kap regrese. Nou gon bann responsab, nèg ki di yo save oubyen kisa yo ye a, se yo menm kap fè yon seri de bay ki pa bon. Tankou moun ki analfabè, yap fè yon seri de bagay ki pa bon nan peyi a. Mezanmi konprann nou, met tèt nou ansanm, an nou dirije peyi a. An nou fè peyi a vini pou li gen pou li kap repran ankò sa li te genyen deja. Ebyen se la nap rete. Pa bliye abòne, sone ti klòch la pou lè lòt videyo vini pou nou kap toujou jwenn yo. Se toujou la motivation oubyen zafè pèp ayisyen an. Merci beaucoup ke Bondye beni nou. Toujou like paj la, like la, m renmen like lè nou like li ok merci beaucoup babay bonjour ou bonsoir.